Yoow yoow sa kap fè tout fanatik mwen sa ki atis yo Jodi a m pote yon deba rap kreyòl ki vrèman enteresan E ki gen valè paske pawòl yo soti nan bouch yon moun ki gen lontan depi l ap milite nan mouvman e ki konsène majorite atis ke nou renmen anpil yo. Fantom te sipoze reponn kesyon sou 5 pi gwo rapè ke HMI la gen aktyèlman la. Li estime ke pa gen, e de preferans, li fè yon deba pou l nome rapè ki devye nan mouvman sa yo pran limyè sou yo epi yo chèche detwi yo. Rapè ki vwayaje kite peyi a e tou abandone rap e sa ki apèn ap fè aparisyon yo la anflanm. Men kounya gran kesyon an se.

Ban m ba w. Ok. M retire tout sa k te pase yo. Wendy fè yon pakèt bagay nan game nan. Men l timoun, li kite yon ekip nèg vin pran nan limyè l, apre nèg yo ba l 2 yo panse yo gwo. Pandan tout nèg sa yo se ti esklav Wendy yo te ye.
Yeah.
Men se sa k mete Wendy kote l ye la jodi a.

E ou wè l gade lè balèn bouji parèt ou wè asap frèch se youn nan rapè menm lè son mizik li te pran l vire l nan kreyòl li mete afè pa l wi ou te wè kòmsi wè nèg sa si l kenbe menm vitès la l prale byen gon rapè la m dekouvri florida ki rele lil regi.

Pandan te gen pipo, pikòp klik a barikad. Nèg sa pa nouvèl jenerasyon. M ap pale w jenerasyon jodi a. Maji klik, pikòp klik. Yeah, yo ka kòmanse byen. Men eske yo ka kenbe souf yo long pou yo kontinye?
Epi yo vin flip. Kolonèl, kolonèl, gade, kolonèl e pitit mwen. Zantray mwen. Kolonèl kòmanse ap devye la. Pase mwen kab kolonèl e rabòday, l ap vire kòl la. Mizik li a bèl, tout moun ap danse l. E Boss Tèt Chat. M renmen slogan, m renmen vibe la. Men èske Kolonèl pat ka fè l an trap jan l ap chante a?
W ap byen pale.
Kolo Jigo ap fè l. Lè m pral pale moun pap konprann. P-ice bèl rapè, gon nèg ki pa renmen P-ice bèl rapè. Men eske a foug li te kòmanse lè li ta frè Dayp la, ideyoloji li te genyen li genyen toujou? Se la map pale w de pa talan non. Non men eske P-ice respekte lè yo di a frè Dayp la? Eske l konnen producer sa pa gen game ladan l? Tankou like bon bagay. Gade frè Dayp e li fèm vin sa, frè Dayp e li fèm vin sa m ye a. PIC ka gen lòt pwoblèm li men li m konnen l respekte Fredayp. Tande PIC sou mikse pa Fredayp la PIC kounye a pou wè se menm fòs yo. Mesye, pou yon nèg pran yon nèg nan 3 mwa l fè l pran Ayiti. Fred pran PIC nan 3 mwa l fè l pran Ayiti. Jiskaprezan misye gen anpil talan, bèl rapè. Men eske ideyoloji, game, mouvman. Se sa nèg yo pa konprann. Se pa fè rap pou pati, fè rap epi depi ou rive lòt bò ou pa rap ankò non. Se fè rap ak ideyoloji menm lè ou pa la, menm lè ou pa la pou rap rete egziste paske ou pa konn sa youn nan pitit ou yo ap devni si yo pap anvi fè sa ou te fè a. Ok, kounya Fandom, sa w panse de Tricks Mafia?
Tricks Mafia, m pat, Tricks Mafia pat janm yon rapè pou mwen.
Bèl fanatik rap. Bat sa ka deside li deside de chante rap. Men, m bral di yon bagay wap konprann sa map di w la. Lè m kòmanse nan barikad, m te di premye gwo kòb map fè pou m eksele tèt mwen nan travay fò m achte zouti. Kisa k te zouti rap mwen? Gon studio pou m bal mande moun silvouplè banm fè yon mizik la.
Ou fèl. M ouvè s tapaj èk wòs bon latrin. Ou te konn vin anba w e bon latrin li te.
Jodi a m retire l bò latrin nan, m mete l pi lwen. Demen, si Bondye ban m plis kòb, m ka fè yon gwo lebèl, m siyen tout moun.
O pou lapèn tou m fè yon lebèl tou wi.
Non men lebèl pa piti non Lewa. Hein? Lebel pa piti non paske rapè Haiti yo la. Je e tankou ameriken yo panse lè w gen lebel, retire yo nan mizè ou ba yo kay ou ba yo machin ou ba yo mwayen pou yo viv chak jou wi. Non men petèt yon budget de 50 mil dola.
Sa e kòb li ye. Egzanp moun k Mazora ap di a pa kreye vann plis boutik. ke Mazora di m nan pa vann plis ke sa?
E 90 mil.
So sa vle di pou montre ou. Menm lò ta si yon gren rapè, 50 mil dola pa pase. Pou lou yon kay ki non, pou konta pou nèg arete.
Non men, konye al fèl tou, gon kòb kap pèdi tou, pasi kon espò pa gen, fantoum. Ou konpè non nou wab la. E, ban m di w Paul, konnen ki mande pou bagay talè yi? Ban m di w yon bagay, Christèl, Kenèfès, Defi, nèg sa yo pa nan jenerasyon rap sa y ap mande m nan. Nèg sa yo la lontan, nou ka dekouvri yo kounya. Nèg sa yo la lontan, fòk nou konn sa, se sa m ap di nou. Nèg sa yo la lontan, nou dekouvri yo kounya nou menm. Men, paske lontan nou pa t konn aprann apresye. Nou te renmen goumen pou Jean Paul, nou vin bal plis respè apre aksidan nèg yo paske nan aprann tande sa moun ekri. Oh, wap pale a kè men. Yo.
Sa map di a, m fin nan nan.
Ye, denye moun foun deklarasyon, goun moun ki monte apre, ki joure m poutèt baki. Mwen di, lè ap pale de rapè pur, M pa dakò pou yo di m Baky son rapè. Sa w panse de Baky kòm rapè?
Bèl rapè ki se jenerasyon Wendyy.
Jenerasyon Wendyy? Ki gade, ki pran nan limyè Wendyy. Li pran nan limyè, men eske l gen menm kapasite? te konn di a. Misye al lekòl, misye gen kapasite wi. Men pa kont, si nèg sa yo pa ta rantre. L al lekòl mizik la oubyen rapè a?
Rap, rap si w pa al lekòl ou pa ka fè rap non, w ap fè rap ti kawòl monchè. Rap se disètasyon, rap se disètasyon li. E lè yo ba w yon sijè, kisa w pral fè? Humm, ok. Ok. M konprann, m konprann lojik la. Kisa w pral fè? Ou pa konprann non. M konprann. Misye al lekòl, misye se yon nèg ki fòme, m respekte sa. Depi nèg al lekòl, m respekte l. Misye gen talan l tou. Men pa kont, tripotay gen yon video l lage, si moun gade video sa w ap wè, lè Wendy te nan radyo, lè l fèk antre Ayiti, Mechanste, bèl atis tou frè m, m respekte. Baky, tout nèg nèt t al pran nan limyè misye a. Kounye a, lè yo kòmanse gen non paske tout moun ki pa renmen Fantom yo, ki renmen Wendy yo, tou fanatik nèg sa yo. Kounya lè yo vin gen fanatik sa yo panse yo twòp epi yo lage Wendy sou bouda. E tankou nèg la vin li dezabiye yo li pran tout afè epi l ale.
Ok e onorab la ou se papa rap la ou konnen m konn sa e m ka konfime li map toujou konfime li. Ki diferans ou ka fè antre Troubleboy Roody Roodboy and Baky. Tou le 3. Trouble Boy, ann di, lè wap pale de pur rapè, ou pa ka di son pur rapè. Men pa kont, nan yon manje gen vyann, gen diri, gen salad. Trouble Boy fè yon lòt rap ki diferan ki vin salad sou manje. Sou manje a. Men Baky se yon engredyan ki patisipe nan tout manje a nèt. Men Troubleboy diferansye l a stil li a.
Ok.
Byen ke stil li a, stil li a e pa stil pa l non, se yon stil a yon rapè ameriken. Li kopye epi l modènize l an kreyòl li vin fè l sa l ye a wi.
E vre?
Yeah. Misye te rele, um, tchò, kòman, kon nèg, nèg ki tande rapè ameriken anpil, pase rapè sa m pa tande yo, m pap bon manti. Men m konn voye je m sou mizik nèg yo. Nèg, misye te fè yon mizik ki rele, e kòman misye te di, wa! Kòman, li gon, li gon trouble ki sa sa nan non l men, shit I don't know. Nèg ki, nèg, nèg ki, nèg ki konn rapè ameriken yo, y ap, ka ban m non rapid.

M respekte misye pou sa anpil, misye gen anpil ti talan. Men pa kont, lè w ap tande mechanste ki fò anpil, mechanste, dayè, ban m pral di yon sèt pawòl la, kòm ou pa konprann sa m ap di a, moun ki konn tande rap ap konprann. Depi w ap fè kalanbou a miltisilabik, w ap sonnen menm jan tout lajounen. M fè kalanbou men m pa fè l tout tan. M fè miltisilabik men m pa fè l tout tan. Li koz depi ou fè ou fè ou sonnen menm jan tout tan. Ok, ok, ok,
ok. Pèndan ou di talè a Baky konn fè e e al lekòl pou rap e tèl jenerasyon. Pa di misye al lekòl pou rap non. M di ou misye al lekòl pou rap. Pa di ou al lekòl pou rap. Misye al lekòl li gen talan. Ou ka vin al lekòl Baky. Misye trese sijè a jan pou l trese l la.
Wi li ka fè sa, li ka fè sa, li gen, li gen, li gen, li gen estròf yo. Kounye a, banm di w, sa w panse de yon nèg tankou Master Brain, m panse ki gen yon.
Yo bon wè misye, nou pral, nou pral di yon senp pawòl, wè misye sa e zantray mwen, bòdè. Ou konn ki lè m respekte yon nèg, se lè w ka fè tout bagay. Ou rapè wi, wè mwen menm, m ap di yon bagay la, m konn nèg pral joure. San ipokrizi. M te di w bagay Ti Djo te pran mal sa e Ti Djo. Ti Djo pa t vini tou gwo, tou jan l ye a. Li kòmanse yon etap, li tèlman travay, li vin eksele epi l vin sa l ye jodi a. Se sa m te di Ti Djo pa t konprann. Ti Djo ka pale w de mwen nan mizik. Gen anpil nèg ki ka pale w de mwen nan mizik. Se pa rapè, rapè a non. M ka ekri mizik pou nenpòt moun. Tidjo frèm li konn bloke nan yon bagay lap fè swa poul fè album swa pou nenpòt sa liye kanaval whatever relem epi m monte m bal vibe. Ou ba li. Si Tidjo pa fè manti konsa pou pwoblèm nan kèl a Fantom lap di w non. Men m pral baw e e men men nom nan men nom nan men nan nan nan ti Josely men nom nan men nom nan sa se you men nom nan men nom nan yeah nan swiv tou yeah nan kanav gon kanaval premye kanaval li t chante a Samy Bia m chita m travay a ti Djo menm jan gen de bagay m konn ap fè m ti Djo travay avèm li di m monchè men tèl akò m tap fè si se ou menm. Èske w konprann? M pa gen pi gwo fanatik li nan lavi m non ki manman Ti Djo. Ki renmen Fantom anpil wi baz. But Ti Djo m di Ti Djo, ou konn kisa m gen pwoblèm ak moun? M di l bagay la yon jan, fanatik rapòte l bay Ti Djo yon lòt jan. Mwen te di Ti Djo pa t parèt tou gwo chantè, paske m t ap di Blondine fò l al lekòl mizik. M di ti Djo pou cho yo pa t pale tout gwo chantè. Yo tèlman travay, y al aprann, yo vin eksele, yo vin sa yo ye jodi a. Ou menm si w al aprann, w ap vin menm jan an tou. Men sa m te di wi. Epi m wè tout moun voye monte bay. Mwen m pa konn pè nèg. Si m te di l mal de ti Djo, m t ap di m di mal.
That's it, that's it. An granmoun.
Master Brain. M pa vle pale de Master Brain pase Master Brain pase tès mwen deja. Misye terib.
Master Ben, ou respè, ou bay Master Ben respè a kòm Master Ben.
Misye kapab anpil. Anpil, anpil, anpil. Anpil.
Se nèk. Kouda, bon, bon, bon, twa de moun respè. Se nèk tou, se nèk tou mwen do akouche la, yo di mwen te bagan mwen ka voye pe, pari la vi mwen sou li pou lal nan konkou.

men li pa konn kòman pou l fè biznis la. Pase gen biznis ou ka fè ki detwi tout karyè sa ou te bati deja. Menm jan Dad te di, yon move klik ka detwi tout yon sistèm. La m gen pwoblèm. Sèl ti pwoblèm sa m gen a ou di. Men sa a, pa yon bagay. Gon lòt chantè ankò yo rele Kenny. Gwo bout atis. M aprann respekte valè men. Ebe se pou se pou mwen sa. M respekte misye e banm bon pa ple zon apal di. An pale de Kenny Haiti, on lèm fon statement pa pa misye misye pa konpwen. Mwen di mwen te just di Kenny gen pil bay pou l fè pou pou li beat Woody Woodboy yo pat konpwen statement mwen an. Misye tweet, misye joure m, misye di yon paket tenten nan private mwen misye pat wè statement la pou m te kenbe misye anvi. Lèm fè e post sa misye fache wi papa. Misye plen mouda m wi. Lap toujou konsa because e pa tout nèg ki konprann li menm jan. Wè Leo a, ou konnen m byen, e pa e pa pandan m sou live avè w ou konnen m, ou konnen m depi lè w te Ayiti. Depi nan Ayiti, mon cher. M aprann konn moun avè w. Ou konn sa fè m aprann konn moun? Pou lè yo di m entèl, Leo a di yon bagay de yo wi, pou m ka konnen m ap di men sa Leo a ka di men sa l pa ka di, ou ka vire l nan sans paw. E pa kont si m panse, si m doute ke Leo a ka di l, m ap di Leo a, Apa Joseph di m ou di tèl bagay de mwen, kounye a pou w rele Joseph devan m? Pandan m pa maji, lè m fache m maji rapid la papa. M reflechi papa, pase manman m te mete m lekòl. Pou sa, yeah.
Yo te mete m lekòl. On moun ka konprann, baz m pral gen 18 an la m fin avèk etid klasik mwen. Men sal tap itil mwen se pat rap. Kounya jodia la m pral dakò nèg wap vin denigre rap. Ayiti lò fin lekòl eske gade wal met gade mwen pral di w Paul mwen pral di w Paul met pitit mwen lekòl Ayiti la lekòl te pran lòk pou 3 mwa lè m revoye l lekòl an jan jan vye lè yo vin bay lekòl la yo fè m peye 3 mwa avan. Men peyi lòk la, si lekòl ouvè demen tonnè boulem tout tank lòk la yap fèm peye ayiti. Kounye la nou pral dim kòmsi poum pa tounen yon bèt a sistèm sa? Map tounen yon bèt monchè. Li pap yè politik. Chanpyon, gwo nèg ki mandem poukisa m te bif a Wendy. Ou konn sa fè m pap reponn ou kesyon sa, prefere ou ekri Wendy an prive mande l si m te bif. Pase lè m fin jwe a Wendy, m just kite kote m fin jwe a m tou ale pòt pase m ta pral jwe Nouyòk nan kanaval la Barikad. Wendy fantom pa gen ankenn pwoblèm a Wendy. Sa se nan tèt Wendy ak timoun li si l vle gen pwoblèm a tèt li. Pi gwo erè m fè nan. Dewa, Dewa, pi gwo erè m fè nan lavi m. Ou vle m di w ki pi gwo erè m fè avè nan lavi m? M kite Djibobi mouri mwen m a Djibobi nou pa rive. Pi gwo erè m fè nan lavi m. Monchè, ou konnen m te di moman sa a menn. Ou konnen, ou konnen m te renmen bagay kanpe la pa kanpe la. Yo, lè bagay sa ap fèt men nou epi m di kèt m te m te imajine Fantom avèk G-Bobby on stage together epi k ap freestyle epi fon fon fon EP ansanm mete nan lari a pou n ap fè vant sinyati Non, nan men, tout men, men, men, depateman men, yo. Leroy, ou pa ka kipabilize nou twòp, m pral di w. Ou tande sa m di, m t ap di koupabilize nou, Non, gon ti kipabilize. reta, gon ti reta nou te pran. Ou menm a mesye nou pran reta sou Tande kapila. sa m pral di w, Leroy, Rap pa gen menm bwa dèyè bannann ni lòt tandans yo genyen an. Se menm jan rasin pat gen menm bwa sa k mouri. M ap nan lòt tandans. Konpa, konpa gwo ekip atis nan tou kade. Konpa gwo ekip djaz ki terib vre. Men yo gen bwa dèyè bannann yo. Pami yo te gen Bawon k mouri. Malgre Bawon mouri, li toujou gen moun k ap fè swivi yo. Menm nèg ou wè nan endistri ki gen kòb k ap file kò nan rap. Se alamòd yo bezwen montre alamòd. Yo pa renmen rap vre non. E konpa k kè yo wi. San fantom pa gon pwoblèm ak konpa non. Ou wè modèl kòb, modèl mizè rapè pase, m garanti w gen nèg konpa si e te yo k t ap fè l, yo t ap bay vag nan wout.
Ok John Lovin. Yeah. Èske ou tande sa m di w la? Modèl mizè rapè pase, gen nèg konpa si e yo k t ap fè ki te nan pozisyon rapè yo, yo t ap bay vag. Ok, gon bagay m pral fè w chonje. Ou chonje epòk rapwoche Planet Kreyòl? Lè se kat k ap bay, ou konnen se bay kat ki premye di non l pa ladan l? Yeah, paske e kat yo te konn ap ba nou pou nou peye tèt nou. Kanaval di, non monchè, Kanaval menm di sa nan yon mizik, nan mizik Kisa ki Hip Hop, li di w MC pap janm ka machann kat. Kisa ki Hip Hop? Nan kisa ki pa bay klòt dous break dad.
Gen moun ki pap konprann sa nou di a la non. E mwen avèw ki konn sa nou pale.
E lè sa se ou ki te vin pwopoze nou. E bagay sa ki te kòmanse leve bif nou avèw. Wi, wi.
Paske se ou nèg yo te met devan pou vin pwopoze nou l.
Paske lè sa m gen plis pouvwa, emisyon mwen gen plis ekout. Yeah, ou gen plis ekout, ou gen plis tout bagay nèt. Wi, non, men lè m te pwopoze l la, 504 la tou ak kòb li te ye a frè m, ou konnen li te 5000 dola ameriken? Non, li pa t 5000 dola ameriken frè m.
5000 dola ameriken li te ye?
Anben, sauf si lòt nèg yo pale. Frè m, kate yo te 500 goud.

E yo pot ko kwè tou pou yo tal envesti kòb yo.
That's true, that's true, that's true. Men, eske w konnen se nan bèl epòk tou? Epòk rap la? Lè sa te gen peyi.
Te gen peyi. Pa gen bèl epòk, rap toujou egziste, tande, m pa vle w di sa. Rap pa ka mouri menm. Rap pa ka mouri, mwen chè. Zafè gade lòt rapè si yo vle kite, mwen menm tout tan m ap viv rap pa ka mouri. E m pap ba w manti, san ipokrizi, m mèt t ap kraze rap. Gen yon nèg tout kote, gen pil nèg ki pote ti makiyaj yo nan rap. Tankou Wendy gen yon son fòs, Dieuzy son fòs, Blaze One la, menm lè m wè Blaze One dèfwa l lage l frekan pe, son pakèt fòs. Barikad Rockfam son pakèt fòs. FNè malgre kote li a son pakèt fòs. Mistè, gon pakèt kalib ki kanpe la son pakèt fòs. Te gon epòk te gen SAL, Majik Klik, Pikòp Klik, kote yo menm?
Frè m, èske gon peyi pou moun nèg sa yo rete?
Majorite nèg yo pati menm. Sa nou di a la, ou konnen gen moun ki pa konnen. Mwen di ou se pa, ou konnen ki sot pale de yon rapè la. Konnen ki pale de yon rapè la ki le MAJ. Le MAJ ap rap, se avoka MAJ te ye. Pa gen moun ki konnen sa non. Doc Fila, Doc Fila yon nan gwo doktè Ayiti gen yon. Moun pa konnen sa non. Kap rap wi. Sa vè di nek te, te kou mwen al di yon pa ou, pa mi kaben de di rap pa mizik.
Se papa Mika Bernard an ba mesye. Malgre son lejand li ye.
Rap pa mizik. Ou wè jodi a m resi repete sa, misye te di rap pa mizik, Mika Ben pwòp pitit li, pitit li te leve kont li, li te di non pa janm di sa papi. Gen bagay fanatik pa konnen. Èske ou konnen gen nèg k ap fè rap la, ou di yo fè istorik rap pou ou, yo pa ka fè l?
E pandansetan, le wa ka chita epi l fè l. Nòmalman, pase w gen yon laptòp devan w apan li ka al sou laptòp ou. Paske, Youssouf a di w sa, si w bezwen kache yon bagay avèk Black, se sere l anndan yon liv. Rap pa renmen li, Black pa renmen fè rechèch, Black pa renmen li.
Byen. Yo just focus sou ekri epi lign, line. Plezi tout bagay.
Men, afè ouvri yon liv pou Black ouvè yon liv pou l al li pou l fè konn anrichi konesans li. Jamè. Kòmanse sou mwen fini sou ou, Lewa.
Egzakteman monchè. M pa p dakò ke Brimad te yon gwoup rap tankou nan nivo Barikad. Brimad te gen rapè men Brimad fè gwo hit. Gwo gade, gwo nèg, gwo ki pa gen moun ki te ka fri. Sa la misye menm yo rele black fefe. Kou nan wè nèg a oblije al rete nan peyi etranje. Eske nou panse, eske nou panse nap fè tout rès vi nou. Kòm si lè pitit pitit nou pral pase mizè. Chita veye fantom, radòt anba poz fantom la leu a. Mwen menm chita wi papa, m gen kòb manje di m gen dwa pa rich, men pitit mwen pap pase mizè. M pral gen 7, m pral gen 7. E wè tout, depi m kapab fè, m konnen m ka okipe map jere. Si m pat ka okipe yo lè konsa m pral gen 4 isit la yo ka banm child support pase fanm nan lè w pa vle okipe pitit la l pa kapab lap baw child support menm lè l te renmen w wi. Poukisa yo pa ban mwen l? Ok. Eske sa te rive w nan. M pa konn m gon dyalog a fanm yo tande m gon dyalog a fanm yo lè m kapab la m fè lè m pa kapab m di a cheri m pa kapab semèn sa non jere pou mari w osinon jere pou papa pitit ou. Yo jere paske lè m kapab m fè. E wap wè mwen pa, e wap wè mwen pa fèt amoni avèk tout pitit mwen, kit sa k Ayiti, kit sa k isi.
Exactement mon cher. E bel, bel ide ou bay ou la tou. Tande, kounya, banm mwen nou bay. Eso, eso sa rive ou travay avèk wèk klef jan deja?
Non, l pa.
Sa pase? M di w non, sa pa ko rive m e m pa bezwen fè sa tou.
Ok, men sa w gen avèk Wyclef?
Anyen, but sa e desizyon m e objektif mwen se vizyon m, se jan m panse lavi m.
Ok, ok. Yo di, yo di m Carel nan ba live la. Ki mesaj ou gen pou Carel Pèl? Mwen menm Carel, kout fini.
Yeah.
San m pa rayi l non, se dwa l wi. San m pa rayi l, se dwa l wi, men i te kout fini.
Carel, ipokrit fini.
Ou vle konn pou ki sa? Paske lè Carel te fè tout li te di li pat fèt nan yon move ide pou detwi rap. Men pa kont, apre lè tout bagay te geta planifye san Carel pat konn nou anonse le 9 la menm jou a, se menm jou Carel fè twit la, e m anonse le 9 la. Li fè djakout, li ap pou bay belo, l ap bay lòt bagay. M pa kè, men ke moun sa yo gen anndan.
Ok, ok. Men, men dabitid ou pa nèg ki konn gen pwoblèm ansanm avèk Carel?
M pap janm gen pwoblèm ak pyè. Ban m bon pawòl, Leroy. Wè, wè, ou konn ki lè m gen pwoblèm yon nèg pou nèg ka veye l? Se lè m gen bagay lan dan kè m nan m pa di w li a. Men pakont wè depi m di w li m libere m. M fini. Paske depi m di w li epi w di sorry bro, m te fè tèl bagay pou l pat bon. Wè depi w fin fè sa, m bife tout sa m te gen nan kè m pou w nèt pi mal.
Ok, ok.
Paske lè m di w li a se pou ka, pou m wè kijan w kanpe.

Lewa, tonnè boulem siw pa, malgre ou wèm al gwo fèm ou fèm konnen son emisyon wèm sou batay pi rèd. E konsam ye natirèlman, moun pa de pètibe m nan nan kote man pè a. Lè sa, m pè tou wi, m di, m konn fantom, fantom ka pete goumen anndan wi, map jere. Men chans pou mwen chachou te la. Si chachou pa la, ou mouri deja. Menm chachou pat ka kenbem. E ou vin kanpe anfas mwen, ou di m a fantom bon se te bagay ki fèm rilaks. Chachou konnen li pat, ou wè chachou te janm leve? Wi wi wi wi. Men e te e youn nan pi gwo emisyon nou fè. Ou konn sa?
Aba Wi gad. epi youn nan pi gwo bagay nou fè. Ok, nèg ap mande kot Squaddy. Kot Squaddy vre mesye? M pa tande misye vre kèk tan. Bòdè, gen nèg ki konn rap. Ebyen se sa m sot di w la. Se pa, e sa fè m gen yon mizik m fè a Merdès men ki rele Fòk Souf ou long. Se pa tout nèg kap ka kontinye. M te di sa nan mizik, nou ka fè, nou ka menm, nou ka, nou ka fè pati de menm men an, men nou pa menm dwèt.
Yeah.
Mhm. Ou pa konpon. Nou ka fè pati de menm men an, men se pa menm Mwen dwèt. pale. Ou apon gen dwèt ki pi long, souf yo pi long, yo prale pi lwen. Gen nèk vre Ayiti dekouraje yo. Mwen menm baz, se pa se rap Se lavi m, se pwofesyon m, se sa k met lajan nan pòch mwen, e se pa, m pa gen anyen m ka fè, m ka fè lòt bagay wi, m pa gen anyen m vle fè ke sa. Ti fè m la bèl toujou. O pou sa m pran, m pran bal nan men nèg pou sa. M pran kouran, m pran prizon. Nèg agrese manman m, m pa fè piblik la. Ou pran bal nan men nèg.
Nèg agrese manman m. Tande, bagay m pi renmen lan lavi manman m, nèg agrese l. Nou Epi gen 2 pandan m minit bandi sa, bon, kilti. pa- ok, pandan m bandi konsa nèg agrese manman m pa touye w. Nèg agrese manman m nan machin, li agrese manman m lè l pral nan peyi l, li agrese manman m tout jan. So, m pat ka tou al kote m touye nèg sa yo. M ta dwe bay bay Bon. rap vag. Apre kou an m nan manman m pat vle m rap ankò. But m fè l, pi rèd, paske se sak lavi m. Se de sa, se a sa tou m ka sèvi kòm zam mwen pou m pale a tout moun. Paske wè chou, m pa gen kouvèti m ki se barikad, m pa gen non k rele fantom nan ankò, w ap wè menm moun ki t ap aplodi m nan ap di a jan misye t ap mennen l pa fanyen nan lavi l, misye se yon kaka menm jan yo te konn di pou Black Alex yo di pou Erik Chal, yo di pou Kessy Koudjay King Rasin. Lè antèman m yo pral fè sèkèy, pot sèkèy tonbe kou lè nan lari, woy, woy, nan, m pa vle sa frè m. M ap pèsiste.